Medam mesye bonjour bonswa enfòmasyon ke nou gen pou ou se anpil moun ki toujou ap poze n divès kesyon ki lè ki jou ki dat ki ap gen yon dezyèm vòl sòti ayiti pou ale nan peyi Suriname. Ebyen kitem diw se enfòmasyon sa menm nou vin pataje avèw nan videyo sa la m konnen gen anpil moun ki ap di mwen souvan ap konseye jèn yo pati kite peyi a nou pa gen lòt chwa nou oblije pati on moun ou ka pa dakò avèm men mwen menm mwen pran angajman e sesi pou m di n nou pa gen lòt chwa ke pati e se sèl sa yo ofri nou malgre ke gen anpil difikilte pou nou vwayaje men kite m di w se sèlman sa yo ofri nou m konnen gen anpil moun ki ap viv an Repiblik Dominikèn ki ap gade videyo sa la e si m manti wa demanti m nan yon kòmantè kite m di w yon timoun ki ap viv an Repiblik Dominikèn a laj de 11 jiska 12 an bon pou w monte timoun sa li menm li deja travay li gon salè. Sa pral depan petèt nan antrepriz fanmi l ou byen tou nan antrepriz vwazinaj kelke swa kote a. Li ka Colmart, li ka whatever sa l ye a. Men, a laj sa a gen timoun an Repiblik Dominikèn ki gen ki deja ap fonksyone. Ok, ki deja ap antre yon ti mwayen. Men kite m di w aprè 25 ou byen 30 lòt ane ankò w ap gen 50 ou byen 60 an. Lè sa a, w ap vin yon timoun aje. Brèf, kisa m vle di pa la? Ou gen tout laj sa a, Ou poko janm fè yon semèn, yon kinzèn, yon mwa pou omwen ou gwen ti salè ki antre nan men w pou w di sa, sa se kòb travay mwen, sa se salè travay mwen. Yo, li raz anpil. Mwen pa gen lòt chwa, m pa gen lòt konsèy ke m ka ba ou ke kite peyi a. Sa a se si. Ou ka pa dakò avè m, ou menm se si w vle. Men ou pa gen lòt chwa. Ke kite peyi a se sa yo vle. Antouka nou pa fè politik sou chanèl sa nou sèlman pale de vwayaj se misyon sa nou genyen se objektif sa ann ale pou pi devan. Nou te ba yon dat ki pat vrèman respekte bon pwiske se lòm ki ap fè e se pa nou ki ap fè tou se yon staf ki ap òganize sa petèt arive jou a li menm li pa tonbe a plon oubyen li pa respekte oubyen gon ti enkonvenyan sa Kapab gen. Men kite m di w, ou wè dat sa yo m pral ba w nan videyo sa la, se si e sèten ke se dat ki ap respekte. Nou garanti e n siyen dèyè yo, se dat ki ap respekte. Paske tout planifikasyon deja fin fèt. Ou menm ki te bezwen enfòmasyon konsa, pran yon ti tan, gade tout videyo sa. Se si e sèten w ap sòti avèk enfòmasyon ou t ap chache a. Enfòmasyon pa janm bouke mande m pou li a. Ou ap sòti avè l nan videyo sa la. Zanmim kitem raplew ou sou chanèl paw la chanèl enfòmasyon an, limyè sou vwayaj. Se toujou yon plezi poum pase vin enfòmew sou sa w pat konnen ak sa w dwe konnen. Si w nouvo sou chanèl sa deja map diw byenvni e siw te la deja tou map diw kenbe la pa lage. Gras avèk ou menm chanèl sa lap avanse peti a peti. E siw poko abòne ak chanèl la tou map diw pran yon ti tan fè sa kounya. Ou prale adwat telefòn ou an, wap wè yon ti bouton wouj ki make sabòne oubyen subscribe. Wap pezel e pa bliye aktive ti klòch notifikasyon an, retirel sou pèsonalize metel sou tout. Konsa, chak fwa nou pibliye yon nouvo videyo, ou se moun kap gen chans wèl an premye. Pa bliye pataje videyo sa avèk yon lòt zanmi w pou li menm poul ka gen chans jwenn enfòmasyon sa. Kite yon kòmantè pou di nou ki kote ou menm ou ap swiv Limyè Souvraj. Lè w fè sa, ou ankouraje nou travay plis e chak fwa nou jwenn yon kòmantè konsa ki petèt ankouraje nou, oubyen di nou ki kote lap swiv Limyè Souvraj, sa ankò ankouraje nou voye yon gwo gwo salitasyon spesyal pou ou menm. Bay video sa yon like si ou te renmen l. Nou genyen 2 dat sa yo ki se 10 septanbre avèk 15, gen anpil posibilite pou genyen vòl ki sòti Ayiti pou ale nan peyi Surinam. Kite m di ou se yonn nan rezon ki fè m pa di ou ap genyen vòl men gen anpil posibilite pou genyen vòl. Anpil demach ap fèt e anpil anpil aranjman pou vòl sa yo fèt le 10 e avèk le 15. Kidonk. N ap rete kòm yon motè pou nou founi ou enfòmasyon de A jiska Z. 2. Anbake nan peyi Dayiti pou jis rive nan peyi Surinam. Nou menm Limyè sou Vwayaj, se misyon nou sa pou nou rete e montre w alalèt kòman sa fèt. Sòti depi nan peyi Dayiti menm jan avèk premye fwa. Sòti depi nan peyi Dayiti jiska rive nan peyi Surinam. E m panse ke nou genyen kèlke moun nan moun sa yo ki ap vwayaje pou ale nan peyi Surinam. Se sa k fè nou garanti w ke. Nou menm nap fèw viv kòman sitiyasyon an ap dewoule. Sèl fason ou ka wè kòman demach sa yo ap dewoule sèlman lè ou rete konekte. E ki mwayen ou kapab rete konekte sèlman lèw kite yon abòne epi ou aktive ti klòch notifikasyon an. Se sèl fason ou kapab rete konekte pou ou menm ou wè kòman. Tout bagay ap pase avèk limyè sou vwayaj. Jan nou te fèl premye fwa a, nou te moutrew kòman tout bagay tap dewoule ebyen fwa sa se konsa nap fèl. Sèlman rete konekte epi ou menm wap jwenn enfòmasyon ke wap chache a. Le 10, le 15 gen anpil posibilite pou genyen vòl ki sòti Ayiti pou ale nan peyi Surinam. Ka toujou gen yon ti deviyasyon, nou pa kont sa. Men kite m di ou, se vrèman konfime paske tout bagay deja aranje. Yon lòt fwa ankò nou di ou sa. Men ki sipriz nou genyen pou anndan videyo sa medam mesye. Se ke n ap kite videyo n anba videyo sa pou yon moun ki vle kapab antre an kontak avèk nou. Paske genyen lòt vòl ki gen anpil chans pou alimante e ou menm ou kapab antre an kontak avè m pou jwenn plis enfòmasyon. Men, nenpòt moun ki antre an kontak avè m, kwè m si w vle. Ou pap bon, m panse si nap, si nou gade video yo, si n fè kòmantè, nap wè gen yon, gen, gen, gen, gen plizyè moun ki fè kòmantè, euh, gen ajans ki fè yo ale nan peyi Suriname, kote ke yo depanse 3000, 3500 dola etc. Bon, m panse ke nou pap twò egzajere konsa, sèlman antre an kontak avèk nou epi nap ba ou plis eksplikasyon, lè sa ou menm wap parèt pi klè. Nenpòt moun ki ap swiv Limyè sou Vwayaj ou genyen yon pousantaj anplis. Sa vle di, ou pap bezwen tout kòb sa pou ale nan peyi Suriname. Em te fè yon video deja m te di ki kantite kòb yon moun ta sipoze genyen pou l ale nan peyi Suriname. Kidonk si ou menm ou poko gade video sa, fè yon ti pase sou chanèl la epi pase gade video sa. Zanmi m mwen menm m souvan di peyi Suriname se pa yon gwo peyi. Se pa yon peyi kote ke ou kapab ale ladan l ou pral fè yon pakèt lajan. Non, detwonpe w. E pa sèlman peyi Suriname men se plizyè lòt peyi ki nan Amerik la la. Kèlkeswa l te Amerik di Sid, kèlkeswa kote li menm li sitye li. an Amerik la la. Sof ke Lèzetazini epi Kanada ki plizoumwen genyen yon salè ki antijan vreman vreman e kapab soutni ou menm fanmi ou eksetera. Men Chili, Brezil gen anpil moun ki defann yo, ki jere tèt yo, ki jere fanmi yo. Men se netman diferan avèk peyi Surinam. Men m ap di ou pito la. Pito la ou menm jenòm. Pito la ou menm madam. Poukisa? Paske pe enpòt jan sa ye, nan anviwon 6 mwa, 1 an, Ou nan peyi Surinam, si ou vle aprè yon ti tan, ou kapab sòti pou w ale kèlkeswa l te Brezil, kèlkeswa l te Chili oubyen kèlkeswa l te Meksik. Ok, pou site 3 peyi sa yo. Meksik, tout moun konnen pou destinasyon, destinasyon ki peyi n ap chache, se Lèzetazini. Men, si ou nan peyi Surinam, li kapab ofri opòtinite sa avèk yon, aprè yon tan. Paske ou konn sa w ap chache. Otomatikman pati avèk objektif la, m panse l ap reyalize kanmenm. Men kote ou ye an Ayiti a la, li pa ka fè ou fè mil pa. Mwen di sa deja, mye vo ke yon moun mouri pandan l ap kite Ayiti olye l mouri an Ayiti nan moman la. Mwen menm, se kontrèman avèk yon pakèt lòt ajans ki pral di w ou pral fè sesi, ou pral fè sela, ou pa pral fè yon pakèt lajan nan peyi Surinam. M pa menm kwè w ka fè 200 dola nan peyi Surinam. Men, anpil moun, m souvan di sa, yo itilize l kòm yon koulwa de tranzit pou ale nan youn nan peyi sa yo, kèlkeswa l te Brezil oubyen Chili, annatandan pou y al defann yo. Peyi Chili bay yon pakèt ti opòtinite, menm lè ke ou pa gen papye, ou fonksyone, ou travay. Sa vle di, apre yon tan, ou ka reponn avèk bezwen tèt ou, bezwen fanmi w. M panse se pou sa anpil nan nou pati. Se nan objektif sa anpil nan nou pati. Kidonk, si yon moun vle aplike pou pwosesis sa a, l ap sèlman antre an kontak avèk nou. Garanti ke nou ba ou, w ap vwayaje e se si ou ap genyen yon asistans. Yon asistans kote ke ou ap jwenn depi soti nan peyi Dayiti pou jis rive nan peyi Surinam. E anplis, si ou menm ou gen kòb nan men ou pou travèse ale nan peyi Brezil oubyen Chili, e nan menm moman ou ap jwenn moun ki pou fè sa avè ou. Anplis, ou pa tip de moun kote ke yo pral kenbe dokiman ou. Poukisa k fè m di sa? Paske w ap vwayaje avèk yon aplikasyon viza. Y ap fè yon aplikasyon viza pou ou an liy e se si w ap vwayaje avè l san pwoblèm. Byen ke wi se yon vòl chatè menm jan avèk tout vòl chatè men ou menm w ap gen yon aplikasyon viza nan men w. Yonn nan rezon k fè nou pa di viza, se sa k fè nou di yon aplikasyon viza, w ap gen nan men w se lè w rive nan èpòt la ou menm y ap mete viza sa a sou paspò w. Men fòk gen yon fòm ki ranpli. Se tout sa yo ou ap jwenn. Nou pap fè pèsonalite nou menm sèl sa n konnen gen anpil ajans ki trè rekonèt sou rezo sosyo a la e anpil moun konnen yo, yo ap fè pale de yo. Yo souvan pwomèt moun ke yo ap ba w asistans etc. E m konnen gen anpil, m jwenn anpil ka konsa. M te nan peyi la Turki, mwen menm m pap fè pèsonalite jan m di w la, m pap di w kiyès mwen ede, ki sa m fè, men m rankontre anpil ka konsa lè w rive, lè moun yo rive nan peyi la Turki, se kontak y ap fè, pou yo menm pou yo wè èske yo te kapab jwenn yon kote pou yo ale. Yo di w ke w ap jwenn asistans ò rive nan yon peyi kote ke menm rezèvasyon dotèl pa konfime. Sa vle di yo pa peye l. Tout kòb sa yo se kòb ki antre nan pòch nèg yo. Nou p ap fè pèsonalite, men gen anpil moun la ki konnen dirèkteman de kiyès m ap pale. E si gen moun la ki ap viv nan peyi la Turki ki viktim de sa, m panse li kapab fè n pa de sa nan yon kòmantè. Pou l di n kiyès ki te fè l vwayaje. E tou kòman l te viktim nan men ajans sa. E m konnen nan plizyè ka konsa. Ok, byen ta, m gen moun ki lakay mwen, ajans te voye deja, e yo nan pwoblèm. E pi, kote ke y ap rele ankò, y ap di yo nan pwoblèm, e yo vin lakay mwen. Ou konprann? Yo vin lakay mwen. Li pa yon pwoblèm pou mwen paske se Ayisyen avèk Ayisyen, bat se yon plezi pou mwen pou m ede frè Ayisyen parèy mwen. Paske mwen menm m se yon nèg ki viktim anpil nan men ajans. M pap pèdi yon moun sa. Lè m ede yon moun, kidonk mwen konn nan ki pwoblèm li ye. Brèf, pou m fini videyo sa, m ap kite nimewo m anba videyo a ou menm ou kapab antre an kontak avè m pou n pale plis sou nouvo vwayaj ki pral gen an e lè sa w ap jwenn plis detay. Zanmi m, se te yon plezi pou m te pase ti tan sa avè w. Babay tout moun, m renmen n anpil. Se te zanmi pa nou Limyè sou Vwayaj. N ap wè talè konsa nan yon lòt videyo.